Alo. Alo manbo. Koman ou ye la? Mwen an fòm wi. A, komisyon ou pran nan gaz wi. Ki sa? Maryaj la pa fèt.
Maryaj la pa fèt? Kounye a la jèn gason w ap ranse, w ap betize. Ou pa konnen si w pa marye ansanm avèk manzè kou a pap ka fèt? Enben degaje w, fè w marye ansanm avèk manzè kanmenm. W a sonje byen se 3 jou sèlman w genyen k rete. Enben oke manbo, m ap degaje m kou mèt Janjak pou m met tout bagay sou kontwòl. Li pa gen pwoblèm. Enben degaje w. Ya!
Wè jan ti kabrit ap vole nèg. Epi w konnen li fèk nan kòd. Egzakteman, bon ou konnen yo poko chode. Depi kabrit la poko chode menm, li poko abitye ak kòd, se ak kò l ap travay. Egzakteman.
Ou pa ka pa mete yo nan kòd non nèg. Alò wè yo koupe tèt a ou byen nèg anm. Aye gen moun ki pap pè koupe tèt sa yo la oh humm moun nan profite de yon okazyon pou jwenn pou jwenn pou fè bouyon kay li. Exactement e se yo k la sistans an m la m pa ka kite moun cho yo non.
Bonswa cheri kòman ou ye? Bonswa m pa vle mal e ou menm? Ah non frèm m konn.
Bon may pran chèz. Non ou pa bezwen pati boo non. M pap twò rete. Oh oh.
Vizit doktè. Bon,
rezon fèm vin kote w la, se pou m ka eskize w pa rapò de janm te pale ak ou anvan an.
Ah bon.
Paske Chichi ou konnen m renmen w, ni m pa wè lòt fi nan moman an. M renmen piu menm.
Tèt chaje.
Monchè, m konnen aktyèlman la bay yo pa bon pou ou menm. Pase ou va gen ti animal nan savann, ou vann tout pou sa. Ou te ka rezoud pwoblèm pou avadra m tande. Mwen konnen. Se vye patnè anm ou ye m pa ka kite w konsa fè m reflechi anpil kòm ou deja konnen m gen 3 lòt kabrit nan men Jan Wobè plis m gen sa yo m wè w pa gen anyen m ap oblije ba w gade manman sa ou konprann ou konnen lè y fè pòte w ap gen youn m pa ka kite w konsa non.
Nya devan pot tounen dèyè kay. Oh antouka nèg an se zanmanm ou ye Nou leve nan kanto a ansanm Si ou wè ou ka banm gade
Wi se sak lavi a Yo te ka baw youn nan sa yo men yo poko fin chode

Mwen aksepte ekskiz ou. Paske sa ki te pase a, m ka di an patikilye, li te konsène. Se mwen menm ki te koz li. M te kache ou yon bagay ke m pa t sipoze kache ou. Se mwen menm ki te mal fè bagay yo, ki fè sa rive la. Donk mwen aksepte ekskiz ou e m ap mande ou tou pou kapab ekskize m tou pou jan sa te pase a. Bon, m dakò. Pa gen pwoblèm. Ou konnen, kè m tèlman kontan la, se.

Afè vasiye. Non kounye a map kenbe 2 sa yo. Ou konprann ou menm wap gade sa. Paske si si m ba w sa, lap pi vit fè pitit pou w ka gen youn pou pou w ka konprann. Mwen pa ka kite w konsa ou mèt ou mèt.
Mwen mèt mwen mèt. Pa kite w konsa monchè.
Men sèlman kounye a fò w pran tèt ou. Kesyon bagay kesyon bagay anvan w gon bagay. Se pou se pou wap envesti nan yon pakèt manman avadra ou pa menm konn si wap rete avè yo. Monchè sa di moun nan avadra monchè malgre tout sak pase se pa pou diw m pa renmen l ankò sa e fè a just pa fèm byen men m toujou renmen l pa gen rezon pou wap trete de avadra ou konnen la vi yo rèd wi papa. Mwen ok sèlman. Pa vann pa vann kabrit la paske li pa fin li pa li pa pou ou pa vann pou pou voye kòb lavil ankò. Ah monchè enkyete ou monchè Sak te pase lenbe a pap pase pou magot nan Ebyen ok pa Monchè Yon ti mizik ki di Fanm oo fanm Yon nèg gon magazen ou lagon fanm nan li O kou de twa lane, charite w a mande.
Pa kriye non nèg anba se sa w k pase a gentan pase deja se pa kriye a k apè rezoud pwoblèm nan ou konprann. Nèg pa kriye pa kriye non menn dlo a just sot nan je m. Pa leve papa leve gason w ye an nou an nou try nou fè kabrit yo manje. Manje.